Pa pouvwa solèy la, pa pouvwa lalin nan, ki se de konbinezon sa yo k ban nou eleman lè la, dlo a, tè a ak dife a, mwen salye tout frè m ak sè m ayisyen, ayisyèn patou kote n ap viv, kèlkeswa ayisyen k ap viv an Ayiti, Ayisyen kap viv an Frans, Ayisyen kap viv Ozetazini Damerik, Kanada, patou nan mond lan, mwen salye tout frèm ak sèm jenetikman ki soti nan menm rasin ansanm avèm, m pwofite salye Chanèl du Savoir e map mande fanatik nou yo, nap mande manb nou yo sou Facebook kap gade nou aktyèlman la pou nou al abòne avèk Chanèl du Savoir sou YouTube. Paske se yon gwoupman moun k ap fè yon travay serye. Lè w wè Nagonaya chwazi fè yon dezyèm emisyon avèk yon gwoup, se paske y ap fè yon travay ki serye. Sèm, Goran, m salye w, Max, m salye w, jodi a pi wouye, pi koupe, pi di dyab la, Jean Jacques Dessalines nan kay la pral pale gwo koze avèk popilasyon mondyal la. Bon tout moun sou Le Chalet du Savoir konnen Nagonaya, li se responsab seksyon mòd de vi sou Facebook. Ou menm tou ki ta renmen konnen anpil konesans sou koze mistik ale sou Facebook fè mòd de vi epi wap jwenn anpil bagay. Nago Naya Ou nan ka la jodi an nou pral pale anpil bagay men avan nou rantre nan sijè koze mòd mondyal nèg yo ap enpoze nou depi kèlke ane a nou pral rantre nan koze covid 19 lan ou konnen depi Fen ane 2019, gen yon viris k ap ravaje mond lan, ou wè sa m di w lan. E jounen jodi an, yo lage yon kanpay vaksinasyon. Ki ki sa w panse de sa, kòm si sou le plan espirityèl? Bon, Nagonaye ap di tout moun, jan l toujou di nan layv li yo sou Facebook, ke kowonaviris la se yon maladi, ki vini apre ke popilasyon mondyal la nan plizyè peyi te pran lari pou yo di yo menm yo mande yon nouvo sistèm mondyal paske moun yo te estime ke modèl ekonomik, modèl sosyal, modèl politik ke lè 13 fami reptilyèn ap vann yo a yo pa kapab ankò paske yo di e sa k fè tout gouvènman menm an Ayiti tou nan ane 2019 nou te wè tout fòm de mobilizasyon tout fòm peyi lòk ki te egziste, tout moun t ap mande yon grenn bagay, chanjman sistèm. Ki te pran lari ki manifeste pou te di chanjman sistèm. Donk se apati de la nou pral vin jwenn maladi ki pral rele kowonaviris la pral pran nesans. Li pral pran nesans nan fen ane 2019, men nèg yo te gentan ap evalye l kòman pou yo vin ansanm avè l. Kisa l ye? Kowonaviris. Gen anpil moun nan mond lan k pèl. Wi fò nou pèl paske loksidan an nan jan yo vann li defason medyatik e sitou atravè OMS ki se òganizasyon mondyal de la sante, yo moutre nou se yon maladi frajil ki ka tiye moun. Men kowonaviris la se pral vin pwodui apati de loksidan, la franmasonri, le cabale et le rose-croix, les sectes occidentales ki de grande envergure. Lè nap pale de la franmasoni, nap pale de la franmasoni an Ayiti. Non, wap pale de li mondyalman. Nap pale de
eskòt oubyen les administrations de la franc-maçonnerie, les grands orients, nèg ki efektivman kap dirije tout lòj la sou le plan
mistik. Mistik.
Donk, lèm di lòj la, lòj mondyal. Dayè ou konn lòj la, li mondyal. Nèg yo fè yon entèpelasyon pou yo gade kòman yo ka kenbe mond lan Toujou avèk sistèm e sivilizasyon greko-womèn nan, epi nèg yo fè yon entèpelasyon ki pa pote rezilta ki polye lè a nan men yo. Donk se yo menm ki ki vin avèk viris sa a. Efektivman, se yo menm ki se lè a polye nan men yo, yo fè yon entèpelasyon, sa k desann nan, li desann a yon fluid negatif ki pèmèt kounye a tout moun gen yon kach nen nan nou.

Yo pa ka bay orijin kowona. Ok. Yo pral di kowona a se yon bèt ki rele, kòman bèt sa a rele ankò e ki ki bay kowona a men se pa vre. Ok. Donk gen dè syantifik taywanè e gen dè japonè tou ki demanti sa. Yo ta pale de lè moun nan manje rat, bagay sa yo. Pangolen. Se yon pan, se yon bèt ki rele pangolen. La, syantifik ameriken yo pral di se pangolen an an Chin ki bay kowona. Men lè taywanè yo al fè yon etid syantifik sou pangolen, yo wè sa pa egziste. Donk se paske nèg yo polye lè la, epi lè a vin polye nan men nèg yo, gen yon enèji negativ ki degaje atravè yon espri satanas ki vin pran mond lan an otaj, tout moun vin pè, tout moun gen kachnen nan nen yo. Donk yo vin rann nou esklav yon mask tout jounen epi w gen yon 1 mèt 50 pou w respekte. Nèg yo konnen trè byen maladi kowonaviris la se sèlman nwa yo k ka geri l, se sèlman nwa yo k kapab pouse espri negatif sa a ki pou rann lè a vin egzat, Ki pou rann lè a vin nòmal pou tout moun respire l. Men kijan nwa yo ka jere sa a? E paske nwa yo gen pouvwa yo, yo pèdi pouvwa yo, yo bay pouvwa yo. E fò nou toujou, tout moun konnen l, moun k ap gade m la yo sou Chanèl du Savoir, se Nagonaya ki la. Ki marye la spiritualité avèk la syans. Se pou tout moun k ap gade Chanèl du Savoir jodi a konnen ke egregò ki konstwi la sivilizasyon Greco-Romaine nan, li soti Kemet. Nèg yo. Lagrès a Wòm pral voye yon delegasyon de 13 a 14 manb rive nan peyi Kemèt ki te Ejip antik. Lè yo rive, yo aprann filozofi, y aprann jewometri, yo pran aprann la jewometri sakre, yo aprann tout fòm de syans ki egziste e la e konesans mistik de Lafrik. Lè yo fin aprann li, 13 manb sa yo prè. Epi nèg yo pral vini avèk sivilizasyon greko romèn ki gen 2021 ane, epi lè yo konstwi l atravè baz spirityèl de Lafrik, sa vle di spirityèlman se egregò Afrik la k ap domine mond lan. Men, si m ap jwi Loksidan e Loryan ki se Sèt ak Jafèt, si m ap jwi pouvwa Kam, ki se Lafrik, Kam ki vle di Kam, Kamit, nan lang kemetik ki vle di nwa. Si m ap viv pouvwa de Lafrik, m pa ka kite menm pèp Afriken an konnen si e pouvwa l m ap jwi, fò m esklavajize l, fò m mete l nan yon sitiyasyon kote pou l pa janm konnen e pou m kontinye domine l. Men, ban m di w. Donk se la m pral montre w ke se Afriken an ki mèt spirityalite a, ki pou pran tèt li, epi ki pou chase espri satanas lisiferyen ki pran mond lan an otaj, kote espri sa a gen yon misyon spesyalman atravè yon òd mistik ki rele Illuminati pou efase majorite pèp mondyal la. Paske yo twouve nou moun nan mond lan vin ogmante, yo pa t atann t ap gen tout moun sa yo nan mond lan. Dayè nèg yo, gen anpil moun, gen anpil. Òm spirityèl ki di, Nèg yo pa konn entèpelasyon yo fè a non. Oulluminati konnen l. Lè 13 fami reptilyèn konnen sa yo fè a. Ou, ou, ou redi lè 13 fami an. Ki 13 fami sa Lè yo? 13 fami k ap dirije lemond. Lemond lan ap dirije pa 13 fami. Kiyès yo ye? Kiyès yo ye? Rockefeller se youn nan yo. E, Bill Gates, la fami Bill Gates se youn nan yo. An, se son dè milyadè. Se son dè milyadè ki soti nan plizyè peyi, Angletè, Lachin, Etazini. Donk ki met tèt yo ansanm pou dirije lemond. e yo pral dirije lemonn atravè yon sistèm politik, ekonomik e sosyal ki rele Loni e G-7, les sept pays les plus industrialisés du monde, 7 peyi k ap mennen mond lan sur le plan économique. Men, pandan w ap pale de 7 peyi k ap dirije mond lan sur le plan économique, Lachin vin monte la a. Paske pa bliye. Ka kowonaviris lan, premye ka yo te jwenn lan se te an Chin. Ou wè sa m di w lan? Epi vin jwenn kounye a la, Lachin, nan enfòmasyon ke m jwenn, pa t janm bloke vòl entènasyonal li yo. Li te li te kite vòl entènasyonal yo ap fonksyone epi li bloke vòl nasyonal yo. Donk se tankou yon bagay nèg yo te konnen sa yo t ap fè a. Donk m pa anvi al pale de sa sur le plan matériel, men m vle nou gen yon je mistik sou sitiyasyon sa a. W ap wè Lachin vin premyè peyi
mondyal. Vwala. Kowonaviris la pote anpil fwi pou Lachin sur le plan ekonomik. E Donald Trump pèdi pouvwa a la se paske l te atake Chin e l te rele kowonaviris la kowonaviris chinwa. Yeah m raple m vreman. Sonje ou te fon live avem la m te diw Donald Trump patap pèdi bo a ou raple w nan premye emisyon n te fè a m te di nou Donald Trump patap pèdi bo a non paske m ka esplike w kote m vle rive ansanm avèw la la chine fè pati de G7 la chine avèk etazini se pa èdmi vre. Se Sèt ak Jafèt. Sèt ki vle di nan lang kemetik Loksidan, Jafèt ki vle di Loryan, Kam ki vle di Lafrik.
Ki sa Noye te di nan vèsè biblik nèg yo? Nèg yo ekri. E nèg yo ki ekri afè yo. Nèg yo dou Sèt ak Jafèt, Kam ak esklav yo. Donk nèg yo te gentan konstwi sivilizasyon. Lè nèg yo dou lemonn te peri pa dlo, y ap pale w di kontinan Atlantid ki ta pral peri pa dlo epi. Pandan tè a remonte, lè yo tou bò silvizasyon Kam, Sèt, Jafèt, yo tou noye, tout tè a peri pa dlo, epi se moun sa yo t ap rete. Men se te, se yon istwa vrè?
Se pa yon istwa vrè, men se yon istwa kòde. Yo jis envante l, men yo kòde l. Non, se yon istwa kòde, ki gen yon pa de verite ladan l. Kisa yo te anvi esplike nou egzakteman? Kisa yo vle anvi esplike?
Yo vle montre w la disparisyon di kontinan Atlantid, egregò a toujou rete a Ife an Afrik, ou wè, se yo menm ki pou dirije l, y ap vin ba w yon sivilizasyon, se pou yo montre w blan an, Prime sou nwa la, Sèt se blan, Jafèt se blan, Kam se nwa. Kòm se ann Afrik nou pou jwenn koneksyon pou nou rekonstwi mond lan sou le plan sivilizasyon, ebyen an nou esklavajize Afriken yo. An n mete Sèt a Jafèt pou Kam esklav li. Donk se yon kòd moun ki mistik, moun ki konprann bib masisi oksidantal la, y ap wè sa yo te vle fè pote. Bib kisa?
Bib masisi loksidantal la. Nap vin sou kose sou koze masisi sa aprè. Enben, di nou menm ki objektif vaksinasyon sa nou wè nèg yo ap pwone nan mond lan pou kounye a? Nouvèl òd mondyal. Alò, nou toujou la sur le plan spirituel. Nouvèl òd mondyal. Kowona a fè pati de nouvèl òd mondyal. Ok.
Si nèg yo pat, nèg yo konnen moun yap fè met kachnen se peche yap fè moun yo wi, krim yap fè moun yo. Nèg yo konnen yo paka fè le mond mete kachnen. Paske kowona pa osi frajil dan le sans wap pale a? Kowona a, li frajil. pou moun ki patisipe nan dezekilib mondyal la. Donk, w ap wè, si w al mennen ankèt sou kowona a, majorite peyi kowona a frape plis se peyi ki fè pak omoseksyalite.
Le Kanada, Le Kanada, La Frans, Lèzetazini, Lèzetazini, La Frans, Lalmay. Lalmay.
Lachin ki pa touye moun, jan w panse a. Chinn se politik ki fè avè l. La Chine se pèp ki pi entèlijan. Pou yo te ka jere ekonomi yo, alò. Yen, an plis paske La Chine konnen nan nouvèl òd mondyal la se li kap grand pwisans mondyal. Men La Chine twonpe. Kiyès kap grand pwisans? Paske pral gon boulvès politik nan mond lan. Pandan Nagona ap pale avèw la la, nou gen pou nou fè yon lòt emisyon ankò an 2021 an. Pral gon boulvès mondyal, tout lemond pral boulvèse. Sak pase? A tout, non moun yo pap dakò 3 vyolasyon ke loksidan fè sou yo. Premye vyolasyon an se pran libète moun yo. Nan koze mete mask, 1 mèt 50. 1 mèt 50, ret anndan kay, kouvrefe.
Paske nèg yo vin fon kalkil, nèg yo di dezekilib nou te pran nan mond lan ki pèmèt ke yo vin konprann politik nou an, se paske nou te pran yon zam nou met nan tèt moun epi nou fè yo wè nou gen zam nan nan men nou. Epi n ap esklavajize yo. E pa sèlman nwa ki te esklavaje, e ayè ke ti blan Y a lè blan po ban. Menm blan te nan esklavaj. Lè w nèg ou se yon mèt pa egzanp, Napoleyon kanpe an Frans, epi l voye w la, ou gen 150 esklav sou kont ou, chak maten pou w leve pou ba yo manje, chak maten pou w leve pou w al bat yo, pou fè yo travay, se yon esklav ou ye tou. Donk, ni blan ni nwa te esklavajize, men nwa yo te plis esklav ke blan. Donk, lè w wè nèg yo fè w sa, yo prive w de libète w alepòk, Ou menm ou revolte, ou wè se zam nan k nan tèt ou, ou kraze mit zam nan. Nèg yo di a non! Nou pa ka repwodui bagay la konsa ankò, an nou fè l mantal. An n kreye yon krentif lakay moun yo. Ki krentif? An nou prive yo de libète yo. N ap montre yo pa ka soti, si yo soti yo respire lè y ap mouri. N ap montre yo lè yo soti si youn kwaze a lòt y ap mouri. An nou pran libète moun yo. Dezyèmman. An nou jwe sou dwa demokratik moun yo, la demokrasi. Avan yo fè sa yo fè yon travay mantal pou. Non men son gwo etid, son bagay ki kalkile pa yon medou lè 13 fami reptilyèn, lè 13 fami omoseksyèl kap desann lisiferyen nan mond lan, se yo menm ki fèl. An nou privew de demokrasi a, moun sa pa gen dwa pou lal lopital sil pa vaksinen, sil pa gen tès kowona, moun sa pa gen dwa al moute avyon sil pa gen tès kowona, moun sa, mwen privew de dwaw, mwen fòsew fon bagay ke ou pat menm anvi fè. Twazyèmman, an nou elimine le nationalisme nan chak kay, lakay chak pèp. Paske nèg yo vin estime gen yon bagay ki rele akiltirasyon ke yo te mete lakay tout pèp, lemonn se yon piti vilaj, an nou tout met pèpè, an nou tout manje diri, an nou tout manje vyann. Kounye a tout mond lan, yon pakèt peyi, sitou lè peyi nwa, lafriken k ap revolisyone, moun yo. Ap evolye nan mantalite yo, moun yo di non sèt fwa si ann vann kilti lakay nou. Gen pou di non nou pa ka dakò nasyonalis sa, si n kite nasyonalis sa, yo pral wè sistèm nou mete k ap toupizi yo a, je yo pral ouvè spirityèlman e syantifikman, yo pral revòlte e revòlt sa pap bon pou nou n ap pèdi. Epi nèg yo di nouvèl òd mondyal, n ap, kòm nou polye lè la, N ap al touye anpil nan yo. N ap vin vaksinen yo pou n kontwole kantite krete a. Men, Maragonaya, pandan w ap di sa, fòk ou ka wè, Afriken di non, sètfwasi, pa gen, nou pa ko bay. Non, pa tout Afriken.
N, a bon, pa tout, men majorite. Paske, e kòmsi m wè gen yon lòt travay ki fèt nan kominote nwò lan. Fò n felisite Kemi Seba sou sou sa w ap di a, paske si jounen jodi a gen kèlke peyi an Afrik ki vle soti de lesklavaj mantal de Lafrans, se gras a Kemi Seba k ap fè yon gwo travay. Men se pa tout kote. E kòm prèv tanjib, Afrik gen moun ki mouri nan kowona a, men se Pretorya, Afrik di Sid, paske se sèl peyi an Afrik ki marye masisi. Paske li gen anpil moun po, m mèt di anpil metis tou, paske m pa ka di. Anpil pa mouri tou an Afrik di Sid, Paske espri satanas lisiferyen kap pwopaje lè la, kap polye lè la, li rive Pretoria, paske Afrik di Sid marye masisi, li marye fanm a fanm, li marye gason a gason. Men ki pwoblèm ou gen avèk masisi, madivin? M toujou wè w aksantye sou sa.
La sodomizasyon son teknisite nèg yo itilize pou desann lè lisiferyen e lè satanas sou latè. Pa bliye li satanas la se anba tè li ye. Lè l anba tè a, li pa reprezante yon danje. Men lè l moute sou surface la li reprezante yon danje paske se pa plas li. Se menm jan si m pa t an Chine. Lè m pa t an Chine m wè le yin yang ki se le byen e le mal. Se trè byen paske la Chine konstwi yon mistik sou lekilib de la vi. Men lè m pran yin yang lan m mete l sou tè dayiti l vin tounen yon danje pou mwen paske l pa konpatib avèk egregò nasyonal mistik peyi a. Se menm jan tou lè w pran espri anba tè. Ou moute avè l sou sòl la, li pa t dwe nan sifas la, li vin reprezante yon danje. Donk, espri lisiferyen, Satanas yo, yo fonksyone pa do. Se nan do yo parèt. E sa k fè se nan dèyè, yo pa ka parèt devan moun. Sa k fè sa?
Paske yo pa gen misyon sa a. Se nan do yo parèt. Se nan do yo parèt. E sa k fè yo toujou di w do frajil, non? Wi, se nan enfènal yo pou yo parèt. Se nan envizib yo pou yo parèt. Lè m kanpe konsa, jan m ap gade kamera la a, ou wè m ap gade kamera, men sa k ap fèt nan do m nan m pa wè l. Se fòs envizib mwen pou veye l pou mwen. Donk kounye a la, ki kote espri satanas la pase nan do w? Lè l pase nan do w, fò l al pou l fè yon pak avè w pou l antre, fò l fè yon pak anal. E sa k fè loksidan pral vann atravè lè rezo sosyo depi nan ane 2000, do li pa vann fas ankò. Lontan lè fanm nan mete yon bèl bout pantalon, bèl yon bèl kolan, w ap gade fòm fanm nan, bèl plaka vajen, an bon kreyòl. Non mwen. Non an bon kreyòl, m pap di vajen, si m di vajen fransè, an bon kreyòl, w ap gade bèl pla koko fanm nan, se yon bagay mèvèy ou menm kòm gason, waww, sa atire w, non koko se kreyòl. Men si m te di vajen, pa pwoblèm. Donk, men kounye a kisa nèg yo fè? Se dèyè fanm nan, fò l gen gwo dèyè, w ap wè fòm kilòt y ap pwodui yo, yo tou pwodui menm nan kilòt la, yon espas menm pou tou dèyè fanm nan, donk sa vle di y ap vann do, y ap vann yon mond lisiferyen satanas ki baze sou lomoseksyalite. Non, pandan w ap di sa m pap dakò avè w, te toujou gen tanga. M pap pale de tanga.
Marout sou konn wè fòm kilòt sa yo ki gen 2 fòm. Vajen an gon fòm pou li epi tou dèyè a gon fòm pou li. Wè l parèt menm tankou yon kilòt. Rihanna toujou mete bagay sa yo epi gen foto avè l. Yes. Men, yo vann do fanm nan pito. Devan an pa enpòtan kwè tou dèyè a.
Wi, se mòd. Lè w di sa lamòd, se paske se mond lisiferyen satana sa k ap domine lemond. Si l ap domine lemond fò yo vann nou sa k ap bon pou yo a. Poukisa selon ou menm Joe Biden jodi a la a

Kowona a. Men, èske w ka esplike nou sou le plan espirityèl sa k fè Ayiti epanye konsa? Sa k pase? Pawòl Jean-Jacques Dessalines lan fè sifas li. Dessalines te di kèlkeswa moun k ap viv sou latè, depi w santi w nan esklavaj, lè l te presize, lè l te di l, li pa t presize pou l te dwe esklavaj fizik non, kèlkeswa moun ki nan esklavaj, depi w vin sou tè Dayiti, ou lib. Jodi a. Si gon peyi nan mond lan ki konbat kowona a, ki montre, ki ka menm fè lemond doute ke kowona pa egziste l rele Ayiti. Paske ou mèt wè moun yo, kòm si m wè lè m mete yon mask, men pandan m ap di nou sa moun yo, fò nou mete l wi, lè m mete yon mask, moun nan yon machin. Depi w di moun nan met mask ou di pou wè l pou yon zonbi. Se zonbi moun nan ye kòm yon zonbi k met mask. Ou konnen Nagonaya trè espirityèl, e sa k fè l ap pale avè nou konsa. Mwen menm ki pa espirityèl menm jan Nagonaya, m ap ankouraje nou mete mask. Men, m wè vrèman vre lè dyaspora soti lòtbò avèk mask, depi lè li vin eyèpòt la, tout moun ap gade n yon ti jan biza, epi vrèman vre yo retire l. Ou konprann? Men, m twouve nou osi chanse. Èske se pa paske nou gen yon gwo solèy cho ki koz sa? Se pa chanse n chanse non. Se pou nou di mèsi avèk zansèt nou yo. Mèsi a Papa Desalin, mèsi a Kapwa Lamò, mèsi a Mari Jàn, Mèsi a Grann Giton, mèsi a Tant Toya, mèsi a Boukman, gran jenero ki te konstwi legregò mistik de la nasyon ayisyèn. Yon gwo respè a Makandal, a Gran Bwa Lilè, yon gwo respè a Legliz Sou Pase San, nèg sa yo ki te konstwi egregò mistik peyi a, yo te di mistik ayisyen an pa nan liv, koneksyon ayisyen an p ap fèt nan liv, l ap fèt nan envizib. Donk egregò mistik ki konstwi a, Kouzen sa ka kanpe I kont pwodiksyon endistriyèl la Dezyèmman I kont angrè nan tè l la Twazyèmman Danmbala konbat medsin oksidan an E sa fè l pa ka bay kenn rezilta an Ayiti Ou mèt mete yon lopital la l ap rive yon kote l kraze l bay Ou wè gen tout fòm de salopri tu Oken rezilta l pa ka bay Donk tout fòs mistik peyi a yo te konstwi sou yon baz, sou yon egregò mistik natirèl. Tout sa blan an pote ban nou pou l ka mete nou nan evolisyon l pa kapab. Ou estime se te yon bon bagay? Paske, piske jounen jodi a nou jwenn anpil ka kansè, nou pa gen lopital pou nou trete yo. Poukisa depi dan le tan, vè 1806 jiska 1840, 80, nou pa t janm konn gen kansè? Bon, m pa konn. Se pwodiksyon sa n ap manje, sa n ap bwè. Nèg aparèt la yon bèy chimikman, san pou san chimik, li ba w, li met nan vant ou. Se nòmal pou l pwodui yon defòmasyon. Men peyizan m nan te di m, non, lematen lè m leve fò m bwè te, lè m fin bwè te m manje yon ti bannann, m manje yon ze peyi, m fè sesi, m viv san pou san natirèl, kote m t ap pase pou vin kansè? Men fòk gen lopital nan Gonaya. Wi fòk gen lopital, lopital ki lye avèk sante natirèl ayisyen an. Nou genyen dè medsen fèy. Ou pale de medsen natirèl?
Wi nou genyen dè medsen, m pa kont medsen syantifik yo. Paske yo gen enpòtans yo tou. Yo gen plas yo nan sosyete a. Men se sa k fè menm nou menm nan Ojedeso, seksyon Mode de Vie, nou mande yon amonizasyon antre medsen natirèl yo a medsen atifisyèl yo. Lè medsen atifisyèl, se son de medsen k al aprann nan men blan loksidan. Lè medsen natirèl, se medsen ki jwenn pouvwa Bondye lavi a avèk solèy la pou bay moun lavi. Kounye a, kòman yon nèg pral esplike m medsen jwenn pouvwa solèy la ak Bondye lavi a, Pou bay moun lavi, on medsen kal aprann nan men blan masisi pi fasil. Men pa di sa, gen moun la atè a la a, kòmsi lè w pran Inivèsite Deta Dayiti, moun yo etidye la a, kòmsi ou pa ka kouri yo al etidye, pa tout moun k al etidye aletranje, men s on lòt konesans anplis tou. Ou nan al etidye la medsin. Ou menm panse ou son pwofesyonèl menm jan avèm, menm jan Afranchi, menm jan Max. Tout dokiman n etidye, yo ekri pa dè zotè oksidantal. Tout sa se fòm de kolonizasyon. Menm nan syans nèg a kolonize w. Mwen gon gwo pwoblèm wi avèk oksidan an. Ki pwoblèm ou gen avè l? Men tande, papa nasyon an di m nan atik 1 konstitisyon an, ke l fòme yon peyi ki son anpi ki pa dwe sou dominasyon lòt. Peyi. Don kounye a kòman ou fè antanke Desalinyen ki di m oken blan sou oken fòm pa gen dwa pile tè a tit de mèt e de pwopriyete pou m pran edikasyon blan m vin enpoze pèp mwen l pandan m gen modèl edikasyon pa m? Bon, se sa k fè nou vin jwenn nan akiltirasyon an. E sa k fè n vin jwenn nan akiltirasyon ki kraze mouda peyi a. Jodi a tout moun fou, jodi a ou ap gade manifestasyon ap fèt, ou menm kòm elèv lekòl ou manifeste pou kidnapin ou pran bal, epi bandi a soti pou l di aba kidnapin isekirize.
A la w ap antre nan yon politik ki twò fò pou mwen. M pa antre nan politik, banm moutre w yon reyalite kiltirèl akltirasyon pwodui moun fou ban nou, akltirasyon pwodui yon pakèt egare ban nou, Akiltirasyon Bondye pakèt visye ban nou, akiltirasyon Bondye pakèt annanfan ban nou, an pakèt moun ki san dinite, san moralite, epi kòm rezilta ou tonbe nan yon peyi salopri, prezidan salopri, minis salopri, senatè salopri, tout moun salopri nan peyi a. Donk nou sou le chanèl du savoir, nap swiv espas du savoir.